Bonjou frè Ciceron, bonjou oditè, oditrice La Voix de l'Evangile. Se yon plezi pou mwen resevwa ou nan ansent akam Lekòl Pwofesyonèl kote jodi an se anivèsè lekòl lan e nou te deside jisteman òganize yon devosyon, yon devosyon an lonè de Letènèl pou tout sa l fè. Donk nou estime ke nou dwe ba l premye plas la. Ok, men fon ti pale nou non de akam Ekòl Pwofesyonèl, ki kote lekòl sa, lide lekòl la te soti. E jodi a nap fete anivèsè nou donk fon ti pale nou pa nou ti istwa de lekòl nou. Ak ame ekòl pwofesyonèl, lide an vini le fè ke m tap kotwaye kèk direktè lekòl nan lòt aktivite e m tap gade konsèp yo, m tap gade estrateji yo, donk m wè gen anpil lekòl se vre men pa gen anpil bon lekòl an tèm de pratik donk m te di li bon pou m ta mete sou pye yon lekòl pwofesyonèl e se te sitou avèk Enfòmatik paske mwen se yon enjenyè an enfòmatik. Donk m te kòmanse avèk enfòmatik epi pa lasuit nou vin jwenn anpil lòt bon pwofesè nan lòt domèn teknik yo epi nou di poukisa nou pa ensere lòt kou yo e konsa nou ensere anpil lòt kou nan teknik e mentnan nou ensere de kou tou nan seksyon komèsyal paske nou gen anpil bon pwofesè Nèg ki disponib pou fè fòmasyon sa yo. Ok. Men, èske w kapab enimere diferan disiplin ke akab Ekòl Pwofesyonèl li menm li ofri, donk, sur le marché, pou jenès ayisyèn nan? Akab Ekòl Pwofesyonèl nan pati teknik lan, nou gen Enfòmatik Biwotik, Kosmetoloji, Karenaj, Teknik Windows, nou gen Refrijerasyon e Klimatizasyon, Elektrisite, Plonbri, Nan seksyon komèsyal la, nou gen kontablite enfòmatize, nou genyen sekretarya, nou genyen teknik bankè, teknik dwanyè e asistans administratif. Ok. Mwen di nou non donk antanke pdg lekòl sa a, donk pandan non de tan ke n gen depi n ap desèvi kominote a, jenès ayisyèn nan, èske ou satisfè? Atant ou konble? Wi nou satisfè paske etidyan nou yo rive ban nou de bon temwanyaj atèl pwen gen ki ale ki voye ti zanmi yo, ti fanmi yo vini nan lekòl lan e nou menm jwenn de paran ki vini di nou l ap enskri timoun yo nan lekòl sa paske yo te di se yon lekòl ki gen anpil disiplin donk se pa nou ki di li men se temwanyaj ke nou jwenn donk sa fè ke nou santi ke machandiz lan li livre e n ap kontinye pou nou bay limyè li nou menm. Ok. Lekòl sa gen konbyen tan donk depi lap fòme jèn sou le mache?
Nou gen anviwon 5 lane, anviwon 5 lane depi nap fòme dè jèn. Alò detanzantan nou ogmante opsyon tout sa men. Sa fè apeprè 5 an depi ke n ap desèvi e nou deja gen plizyè pwomosyon ke nou mete sou mache travay la. Ok. Men an tan ke pdg Arcam Ecole Professionnelle, jodi a, ak ki santiman donk w ap viv moman l'anniversaire de fondation lekòl sa a? Se avèk yon santiman de fyète e de gratitid tou anvè Dye paske se vrèman yon bagay pa fasil. Gen anpil konkirans, gen anpil difikilte e malgre tou nou rive kenbe, nou rive kenbe e sitou nou bay yon edikasyon de bòn kalite. Donk sa fè nou fyè pou nou kontinye batay, sa ban nou plis fòs toujou pou nou kontinye avanse. Men di nou non, kòman w wè akyèy la li ye pa bò kote etidyan yo lè yo fè pati de Agam Lekòl Pwofesyonèl, akyèy la kòman li? De pli zan pli etidyan yo fyè, fyè paske pwofesè yo jwenn yo se de moun de top nivo, pwofesè de eksperyans e sitou lè nan fen kou yo, yo soti pou y al fè staj, ale sou chantye, donk sa a, sa fè ke yo de pli zan pli fyè. Ok. Alò nan okazyon donk selebrasyon anivèsè nou nan ACAP Ecole Professionnelle jodi a, Donk se ki mo spesyal, se ki mesaj ke w genyen pou zanmi, oditè, oditris, entènot ki yo menm ap tande w aprè midi an? Alò, mesaj nou genyen jisteman, donk n ap envite yon moun k ap chèche yon bon lekòl, yon bon lekòl, yon kote ki gen disiplin, kote ki gen yon pwogram ki respekte. Donk ou kapab chwazi UQAM nan diferan disiplin nou genyen yo. N ap raple ke lekòl nan li rekoni ditilite piblik.

tou prè Televizyon Nasyonal Dayiti. Anben, mèsi anpil Maestro Franck Pierre, nap raple ke w se pdg Agam Ecole Professionnelle, se yon plezi pou n te gen w avèk nou. Mèsi frè Cicéron, mèsi paske w te pase nan kay la.